Pèm sam gen avèl menm. Pou dat mwen la li pa janm ka soti sa lap regle ou pa konnen. M pap janm ka alèz avèk tifi sa non mwen.
Men mwen wi Bob sa w genyen ok. Map diw pou dat map tann ou la swit. Koman pou dat sa? Mwen gen 30 minit la. Ah Bob pa vin bay manti sa kilè ou gentan gen 30 minit san. Epitou
Pou kibò pral ou fre konsa. Oh Fò lwa k di moun oblije pral on kote pou abiye epitou ki abiye tou on ti rad tou senp ki sou mwen la. Talon kikit nan pye Zong vèt m pa konprann. Humm pa dim sa vèk Juliette ou pral sòti.
Bob, pa di m ou pa menm sonje ki dat jodi a ye la. Ou vle fè m konnen ou gon dat pou w abiye konsa?
Nou pral gen 5 an ansanm. Nan 5 an sa a, m poko resevwa anyen nan men w. Krismas pase, pa mele w. Fèt nesans mwen ou pa konnenn kelkilanswa whatever fèt li te ye a se konsa w rete wap gadem nan grenn je pou jodi a ankò sou 5 an nou an jodi a 14 fevriye ou vin la a epi se konsa wap vin kale postè w la devanm nan. Lè w gade tout zanmim yo yap poste avèk mennaj yo sak sou Facebook sak gita ansanm avèk mennaj yo la men dan la men kado ap vin jwenn yo show ap ban mwen epi mwen menm ou annik vin parèt sou mwen konsa la avèk demon depiw 14 fevriye. M ta swete se blag wap fè
cheri.
Non jodia m pap pran lanmò non Bob ou bliye dat jodia. Cheri banm di w se pa fòt mwen ou konn ou okipe lespri m deja. Kòman se pa fòt ou a m okipe lespri w si m te okipe lespri w ou tap vin la avèk gwo teddy bear w nan men w se pa konsa w tap parèt pou mwen tande Bob pou nèg m gen kap flate m deyò a epi m rete map pran sa nan men w banm fè w konnen.

E se ou m vle retounen pou blanchi andan m ki kanni Si tout bon vle retounen m pwomèt ou m ap chanje cheri Si se isi ou pa renmen m pwomèt ou m ap chanje peyi. Kenbe sa, kenbe sa. Ou si m ka li ladan m? Ou ka li monchè, e pou tout moun li ye. M pa vle avèg non. Non monchè, li sa. Pran nimewo 2 a, li nimewo 2 a. Eeeeem Liv dè zansèt
Yon semèn pote 7 jou. Siw bezwen wè si madanm ou. E kreyòl wap li, li kreyòl la byen fò pou moun tande sa wap li la. Liv dè zansèt. Yon semèn pote 7 jou. Siw bezwen konnen si madanm ou, menaj ou gen yon lòt nèg sou ou, al nan magazen achte 7 kilòt. menm koulè pou bay fanm sa aprè wap jwenn rezilta
e li di
7 koulè blan kilòt blan ye 7 koulè kilòt blan
monchè m poko konprann
li di liv dèzansèt yon semèn pote 7 jou.

kilòt blan. Se pa 7 kilòt blan chapit la dou pou ou ekri. Lè w fin achte yo, ou pote bay fanm nan. Pawòl l ap di w la, vin kote m. Depi kè l kontan. Se pa la nan kay bòkò nou konnen la. Mwen sa m konnen wi. Monchè sa sanble bon vre wi. Pase kilòt blan kilòt rimè sal. Mouche Epi pa gen pwoblèm Sa vle di si lap fè bay sal Kilòt la renmen sal Si lap fè bay sal map wè Degaje w mouche M la pou m ede w M la pou m ede w Map ba w rezilta Mwen gen pwoblèm sa m gade w Mouche ok Ayisyen kwè nan bòkò twòp nou menm Map met prensip sou nou.
Chouchou. Cheri.
Oh, ou retounen wi. Ti bizou. Oh.
Cheri, finalman, m oblije kouri jous nan mall lan pou m al achte sa pou jodi an, mwen yon moun nouvo. Oh, mèsi cheri. Sa pou twa. Anbwase m. M konnen w ap renmen l paske m konnen medam yo renmen Victoria Secret.
Ou fon gwo efò mèsi kanmenm baby banm gade. Pa gen pwoblèm cheri.
Ok waww cheri apa w met kapòt nan yo tou. Wi kapòt yo cheri wap bezwen yo paske fò konnen gen anpil maladi deyò an pou ka pwoteje. Epi apa w pran 7 pantalèt menm koulè w pote. Sonje semèn nan gen 7 jou nan li chouchou. Mache 7 kilòt. Chak jou mete youn nan yo. Bon e si yo wè yo sou mwen konsa cheri. Oh cheri ki yok pral wè a. Koman ki yok pay wè a. Bebe sonje semèn nan gen 7 jou ladan chak jou m vle w mete yon youn nan yo paske m konn ou renmen koulè blan wè m achte 7 pantalèt blan pou ou menm. Bon balo fout lan mèd pou ou. Gwayil, ou pran tenten sa ou vin pote ban mwen 7 pantalèt menm koulè, sa m fout fèw? Gwo jou sen valanten epi se sa ou chwazi e tenten sa ou vin remèt mwen la? Baby sot sa! Oh oh Gwayil!
Al fè m ba ou la a makak. Cheri,
sa kilòt yo genyen? Hey! Sa yo di a se vre mesye! M pral kot boo yo. Oh!